Bonjour, bonsoir tout fan nou yo, tout fanatik AZMagInfo, tout abòne nou yo. Sa pral depan de lè wap gade emisyon sa. Nou gen avè nou Manizo, pdg Team Read Family. Yon pwodiktè, yon jèn gason ki gen anpil rèv, ki gen anpil lanmou nan travay lap fè a. Jis avan ke nou kòmanse, nap fè yon ti raple nou kisa ki AZmag Info a. AZmag Info a se yon medya ki an liy, kèk jèn mete tèt yo ansanm pou yo pou yo pote enfòmasyon pou pèp lan. Donk li gen pou devwa chèche enfòmasyon de A a Z pou tout popilasyon. Donk se sa ki AZmag Info a. Donk map voye nou al abòne sou YouTube lan. Ale sou youtube tape azmag info epi pou w ka toujou swiv entrevi nou yo. Pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la. Ou kapab moute sou Facebook, Instagram tape azmag info epi pou w ka toujou rete konekte avèk nou. Jistavan ke nou pran envite a, n ap pran yon koute poz, n ap retounen talè.

Map salye tout spektatè odisyon AZ Maginfo a ki pran pa de yon inisyativ ki trè bon nan Kafou so map salye tout staff la epi map di tout moun mwen se Thomas Emmanuel pli koni sou le non de Manizo pdg We Family ki se yon tip ki trè entèlijan ki trè toleran ki bay respè a anpil moun tou so tout moun tou banm respè a back tou se sa ki ka fè nou gen Manizo jodi an.

Alò With Family an, oparavan li te yon konsèp With Family kòmsi yo te konnen sou gwoup WhatsApp ki te kreye an 15 Oktòb 2014. Nou te konn just, nou nan yon gwoup WhatsApp nou pale, voye foto, bay blag, pran plezi. Alò ke 2 zan aprè, nou te vin rankontre ansanm avèk Tranx, Star, Fatt, plizyè lòt manb ankò. Epi nou vin fòme We Family ki vin sou yon fòm de pwodiksyon, pwomosyon tou, avèk Manizo ki vin pdg We Family. Epi n ap avanse antan ke nou ka di yon pwodiksyon. Ok.
Pdg We Family, èske ou ka di m kote ou jwenn non sa pou bay We Family an, kilè l pran nesans e kòman w vin fè pdg We Family? Kòm m te di l deja, Good Family pran nesans 15 oktòb 2014, se sou gwoup Whatsapp. Alò ke ide a pat soti de mwen menm, li soti de yon patnè m, li kreye ide a epi li fè m pa de ide a epi mwen ladan l, map swiv epi We Family ap avanse, avanse nan gwoup lan epi mwen map pote ide pa m, map pote ide pa m, pote ide pa m

plase Manizo kòm pdg Wid Family epa mwen ki mete tèt mwen la paske m gen team nan dèyèm non. Ok Wid Family, pdg Wid Family donk eske ou ka dim kijan sa ye antr Wid Family kòmsi anndan team nan menm kòman sa ye eske pa gen altèkasyon antr nou eske nan antr nou kòmsi pa gen ti pwoblèm kòman nou rive jere sa nan Wid Family eske pa gen moun ki anvye de ou menm nan Wid Family. Lèm di anviye a m vle di yon kòmsi yon moun ki kòmsi ki rayi w paske yo chwazi w kòmsi kòm pdg Wid Family.
No m ka di wi family an jan w tande non an se yon fanmi. Dak ka gen jalouzi ka gen whatever sak pase a nou tout se imen nou ye men nou nan Wid Family nou toujou kolabore nou whatever jan l ye ou pa yon ti disisyon ka met pye epi Nou retabli sa, nou mete lòd nan dezòd men pa gen afè pou nèg ap disuspèk nèg, nèg ap nan dezòd a nèg non. Depi sa ta rive menm nan fawouch on nèg ta rive pou l ta depase lèbòn nou just stop fawouch la epi nou avanse sa koz pa gen altèkasyon pa gen mezantant antre nou e pa yon moun whatever ou ta anvye de manizo tou ou t familye e manizo l ye tout ekip lan e manizo l ye. M pa kwè, m pa kwè gen bagay sa. Ok, ki pla prefere w Manizo? Zye a sos pwa.
Ok, Manizo pral di nou kòmsi, kòman w retwouve w anndan Wid Family? Kijan w konsevwa sa? M kwè ke se yon gwo responsablite kòmsi, lè yo kòmsi yo pran yo mete w an tèt yon team ke gen desizyon se ou menm kap pran yo, donk kijan w retwouve w nan Wid Family? Kòman w wè w nan Wid Family? Kòman w konsevwa sa? Paske se yon gwo chaj li ye. Pst lè map gade manizo nan wifami se yon pakèt bagay li ye vre lèm wè misye te deje wifami paske wifami li gen gen dè santèn de moun ladann ki pi gran pi aje ke manizo kòmsi ki gen plis responsablite tou men lèm gade m wè kòmsi tout moun fèm konfyans tout team nan nèt yo lage team nan sou dom epi mwen menm map avanse ansanm avèk team nan so m wè yon yon pakèt bagay li ye men sa pa fèt pa chans sa just fèt akoz de kapasite m avèk. ideyoloji m gen pou team nan epi tout moun kolabore epi Wid Family still Wid Family. Ok Manizo nou konnen Wid Family se yon se youn nan pi gwo team ki genyen nan Kafou e nou fè anpil bèl pwogram deja ki deja fè non yo nan milye a donk e nou konnen ke ou gen yon bèl pwogram la ki ap fèt 29 Fevriye donk m ta renmen konnen ki konbyen atis kòmsi ki k ap prezan nan pwogram nan e ki ki ki jan nou konse kòman nou vle fè pwogram sa a, ki disponiblite nou mete an plas pou pwogram sa a. Fèt 9 fevriyè a se yon randevou yon randevou a ne pa rate li ye paske chak ane nou fè pwogram sa ki rele Maskòf so nou sou twazyèm edisyon ane sa e ke ane sa n ap gen Barikad Kou nan pwogram nan n ap gen Kolonèl N ap gen H-Remy, n ap gen BOC Deep and Fresh, n ap gen Spinall tou, n ap gen DJ Star, DJ Dad Sound, Boulè e tandot DJ. So, sou twazyèm edisyon sa a, nou lanse kanpay la a tout moun, tout moun ki pa t gen tan pou yo te patisipe nan dezyè, 2 edisyon ki anteryè yo. So, ane sa. nap gen chans pou nou patisipe pli klèman a wi family. Ok, nou konnen espesyalman nou gen Barikad nan pwogram nan. Kijan sa te ye pou ou te arive negosye ansanm avèk Barikad nan pwogram nan? Barikad kou Barikad kou nou konnen ki nan pwogram nan se youn nan tenò, youn nan nou ka di pi gwo mizik gwoup Ayisyen nan tandans rap la, men Wi Family te arive negosye ansanm avè l akoz de kadi plug nou, kòmsi kontak nou, moun ki fè moun rekonèt moun, kòmsi nou rive pwòch atis yo men, ansanm avèk moun ki kwè nan nou ki fè envestisman nan nou tou. Kòmsi pou m ta di Wi Family gen barikad ansanm avè l si l pa t amikalman Kòmsi li ta gon jan difisil men nou gen envestisè tou nan mitan nou ki kwè nan nou, ki konn sa n ka fè, ki pèmèt nou pou n kapab jwenn barikad nan pwogram nan. E gras a tout bagay, tout bagay te rive reyalize. Nou sètòp a nèg yo, nou gen kontra nou ki siyen. So 29 fevriye n ap tann tout moun, Barikad pou New Moving li ye. Ok.
Manizo èske w ka di m konbyen kòb ou depanse global pou pwogram sa a? Pwogram sa a anviwon. Li ka, m pa bay li egzat, so gen ka enprevi ki ap fèt nan pwogram nan, but nou ka di pwogram nan li ka 75 mil, 80 mil dola ayisyen. Wi, mèsi Rosa. Ok.
Manizes ou ka di m ki laj ou? 26 an.
Fè cho?
Yeah. 26 an.
Ok. Ki pi gwo defo Manizo?
Maliso trè emosyonèl. Pi gwo de menm mwen m gen defo sa a tèt mwen tou. A nenpòt moman m pa konprann tansyon m, tansyon m still wo, n ap fache, nenpòt bagay ka pase epi emosyon moute m li fè m fache aprè m wè se pa tan an l te just rann kont yon bagay m te ka kite pase. Youn nan pi gwo defo m ke m pa menm mwen menm m pa renmen l a tèt mwen. Maliso lè w pale de Wid ou wè kòmsi bòz. M ta renmen konnen eske wid eske manizo pdg wid family fumen ou pa sa ka rive ou nan wid family ou pa fumen. Wi efektivman tout moun ki nan team nan pa fumen buzz but manizo pdg wid family wi. Ou ezite ou pa vle bann verite a. Non m pa ezite non m pa ezite m ezite but

Nou envesti tout kote ki ka fè kòb. Tout kote ki gen kòb, nou ka fè kòb, nou ka patisipe ladan l. So, nou met kòb nou la pou n ka fè kòb la. Men Manizo pa gen yon boulot spesyal ke l ap fè chak kenzèn, chak mwa. Men Manizo gen tan dot aktivite li envesti ladan yo. Ok.
Eske ou ka di nou ki bon e ki move eksperyans ou nan Weed Family?
Premyèman, bon, bon eksperyans mwen nan Weed Family se. fanmi l ban mwen, se zanmi l ban mwen yo, kòmsi tout moun ki pwòch mwen, tout moun m wè ki ap mete manizo anlè, kòmsi kè sa fè m fyè, e yo next mess my awit family ke m kontan, kòmsi de ta de moun m pat menm atann ki te ka menm ban m yon tèks sou telefòn k ap rele m ki bezwen èd mwen, ki bezwen èd wid family,

Ou renmen avèk youn, pandan se tan wap ansanm avèk lòt la epi gen ti pwoblèm sa vin kreye divizyon tou sa nan with family avèk medam yo. Nan with family pa gen divizyon sa yo nan, sa ka rive yon moun vin nan with family avan ou vin nan with family ou gentan konn manizo, ou gentan konn with family de ou chwazi vin nan with family ou ka vin yon ide nan tèt ou mwen m pa anpeche w sa mwen m antanke pdg m relatif a tout moun kòmsi m gen relasyon a tout moun ki vin nan team nan e map sipòte w map ake w jan pou m fè l sa ka rive yon lòt bagay pase On lòt moun pa t renmen on lòt kè men Malizo pa konn renmen a medam yo pou l met medam yo nan pwoblèm medam yo pa konn nan pwoblèm akoz de Malizo yo antann yo yeah medam yo antann yo ok ou son ougan se sèl ougan ki gen pouvwa pou fè bagay sa w di a la. M t al yon kote m sonje gon moun ki te gen yon ginen k moute nan tèt li yo di m son ougan bon tout moun lakay mwen e legliz yo ye sèl mwen ki konsa nan fanmi. Ok ok
Konbyen tan ou ka pran pou òganize yon pwogram?
Tou depan de bidjè pwogram nan, de preparatif pwogram nan, nou ka pran 2 mwa, 1 mwa men ak We Family nou toujou pwopoze 3 mwa, 2 mwa pou pou n ka fè pwomosyon pwogram nan but alenstan menm yon pwogram di nou. li prè pou nou oubyen pou n ta gen yon bidjè pou n fè yon pwogram kounye a la nou ka fè l nan yon mwa. Paske nou gen moun pou Refamily, Refamily gen moun li kap tann li a nenpòt lè nou frape de yon pwogram nou di moun yo tèl dat, tèl lye yon pwogram yo tou prè pou yo pull up. So sa ka rive nou fè sa depi w gentan gen rad ou, ou gentan gen tout bagay ou ka vin nan yon pwogram Refamily. Ou konn sa w di m renmen mo pull up la. Ok. Ruth Famini eske ou ka dim si ou pran prizon deja ok. Jamè yon fwa nan boul. Jamè jamè Ruth Famini excuse moi Manizo sou banm manti map konnen wi. Jamè yon fwa nan boul. Ka yon polisye ka kanpem li mandem pyès mwen li mandem men dèyè bawo pou mwen moun lakay mwen ap vin dèyèm jamè yon fwa. Ruth Fam excuse moi m toujou konfonn nou e Manizo Manizo eske. Ok. Wotè, èske ou poko janm jwenn yon fi kòmsi wal koutizel epi pa rapò ansanm avèk fizik ou wotè epi li fè w yon desepsyon ou kwa?
Gras a Dye, depi lè m konnen Manizo, Manizo, m kite stad timoun, m pa janm twò prese pou m al kouri dèyè fi. Akoz ke m gentan konprann fi yo, m gentan wè jan yo ye men, mwen menm, M kite yo vin jwenn mwen pito. M pa kouri pou m evite sa w di yo. Ou konprann fi ou di?
Yeah. Ou sure ke ou konprann fi? Non, m konprann yo nan jan m viv avè yo. Oh, ok, dakò, dakò. M pa konprann yo nan tout reyalite yo, but. Ok.
Manizo, kijan ou fè pou ou seleksyone kòmsi yon andwa pou fè yon pwogram, puiske nou konnen Ayiti se kote ki gen anpil club. Kijan ou fè pou seleksyone yon andwa? Yon andwa sa rapò sa gen rapò avèk m te ka di komèsyal depi andwa a komèsyal so nou ka frape ladan l men wi family jan m sot di w la depi m di w li te mèt anndan chanm lakay w an n di n ap fè yon pwogram nou ka mennen tout kafou tout moun tout fanatik wi family anndan chanm lakay w so li pa bezwen yon andwa fiks ni yon bagay fiks nou konn ap just fè yon trip nan baz la nou mete l sou stati nou n di. Epic with family liye nan baz with family tout moun just rive yo vin tchoup ansanm avè nou akoz de respè nou ba yo yo ban nou respè a back yo toujou prè pou yo tchoup ansanm avè nou whatever andwa li a. Ok si Manizo siw tap pran yon kòmsi yon atis fi ki ki yon modèl pou ta metel jwe nan pwogram ou an se kiyès li tap ye? Yon atis oubyen yon DJ? Atis fi ki chante tou sa Rutshelle, Blondedy, Florence de suite en suite. Ou te ka wè Bernie wi.
Ok Poukisa?
Bernie li trè kòmsi li sanblab a With Family ou ka pa konnen l pandan m diw sa but li menm an reyalite kòmsi ou wè li ka yon manb With Family li trip with vibe yeah li trip with vibe menm jan a With Family wap wè Bernie li geto. Li pa zuzu li pa li pa gen konplèks lakay li yeah se vre m poko fon fas fas a fas avèl pou m pale l de wi familiar but li menm li konn wi familiar e wi familiar konnen l tou so nou bay respè. Poukò pa Zion?
Yeah Zion nou ka di Zion tou pase bezwen n wi Zion Zion e bezwen n. Ok
kijan w retwouve w kòmsi èske pandan w ap gade w gad Blaze One kijan w retwouve w nan Blaze One?

M pa ka di m menm jan ak Blaze One oubyen m son miwa Blaze One son miwa pou mwen but Blaze One li menm m ba l tout respè l e se patnè m tou m ka di w sa e patnè m konsa e pa mizik sèlman kòmsi m fanatik Blaze One Blaze One li menm li gen tanperaman pa l e lè m bò kote l m wè ke se yon nèg ki t al lekòl e ke ki fè geto a e menm ki gen knowledge like m ka di m wè m ladan l paske mwen menm an menm tan m fini lekòl mwen m nan geto a knowledge mwen li pwisan but moun ka pa wè l but n ap goumen pou n pwouve sa n ye a so blezone konsa m twouve l tou e sa fè m bay misye anpil respè pandan li menm w ap wè djp nan tèt li li ye ansanm avè ede nan men w nan men l la li p ap ba w manti l ap di w li fimen wi but pou w ka wè li survécu tout etap li pase yo.
Ok se trè byen. Donk Manizou, kòm ou sot di, ou sot pale de edikasyon, donk anpil jèn kwè nan edikasyon. Si ke nou ta tounen an aryè, Manizou pa ta gen posiblite pou l ta al lekòl, pou l ta, kòmsi pou l ta fè etid, pou l ta vin moun li ye jodi an, ou ta gen posiblite pou w antre nan yon lòt truk. Kòman ou ta, kijan ou ta fè pou w soti w nan jan de vi sa a?
Ka di pa gen fèt san lekòl non cheri. M byen di w wi, si w pa ta gen posiblite pou w al lekòl. Gras a Dye m gen yon paran. Ou pa vle reponn.
Non e pa se m pa wè non tou man cheri paske lekòl e tout bagay nan lavi. Menm mwen menm m gen yon pitit m ap fòse l, fòse l, fòse l fò l kip lign li dwat nan lekòl la. Paske si m ka rive la m ap pale ansanm avè w, si m pa t al lekòl pou m konn sa pou m di w m pa t ap ka di w cheri.
Ki jan w anplwaye tan w nan yon jounen? Depi lè m ap dòmi, m gentan reflechi demen ki sa m pral fè, ki randevou m gen demen, ki jan ki jan m pral dewoule, ki sa m ki sa m gen pou m fè, m tcheke ajenda m. Sa ka rive m gen yon jounen lib, sa ka rive m gen de, twa, kat, yon semèn lib paske m pa gen yon anplwa. but jounen pam li li pataje avèk zanmim li pataje avèk fanmim li pataje avèk okipasyonm tou pafwa.
Antanke yon pwomotè, ki objektif ou pou Carrefour?
Objektif mwen pa sèlman pou Carrefour, so objektif mwen ilimite, sa ka rive m pwomotè kounya la m pa gen mwayen pou m depase lè bòn but demen 2020 2025 ou ka jwenn Malizo di w Mingos an Ayiti epi w wè Wid Family ki mennen Mingos an Ayiti. Sa l pa devare li pa objektif Kafou sèlman li gentan rive Etazini. E rèv mwen youn nan pi gwo bagay sa yo pou m ap antre avèk atis etranje yo, djaz etranje yo sou non Wid Family an Ayiti. Ok.
Ki pwomotè ki idòl ou? M pa gen idòl pwomotè but. Map travay pou m ka idòl lòt yo. Ok.
Kijan w vle wè w nan 5 an ankò?
5 an ankò, e ke m ka reponn a tout bezwen m. Pou m satisfè tout rèv mwen tou. Pou m reyalize tout rèv mwen yo pou m ka, pou m ka viv jan m vle viv. Ok.
Eske w gen lòt pwojè? pou Read Family 2020 an la.
Family toujou gen pwojè cheri. Nou tèlman gen pwojè, nou gen pwojè nou pa menm mete sou lis. Ok, fè nou pa w de youn.
Nou gen, apre Maskoff la la, nou gen youn nan pwojè nou ki se Getaway. Getaway la se yon aktivite nou te lanse ane dènyè, nou te fè l kòmsi yon piknik nou t al trip nan yon lòt andwa. Kòmsi nou te enstale nou nan yon lòt andwa e ke ane sa nou vle fè l pli grand chose paske moun yo ap mande nou moun, nou wè moun yo anvi l, moun yo renmen tout nan moun ki pa ta ale just wè foto yo epi yo enterese a gen de relasyon nap poze sa e youn nan pwojè We Family pou l ka reyalize e dezyèmman pou n pran team nan pou n al enstale nou sou yon lòt tè ki pa tè Ayiti se pa enstale non just al vizite yon tè ki pa tè Ayiti. Jimèt pa tout team nan but staff la pral fè sa kanmenm. Ok yon kesyon de rigolad eske w kwè w se yon bo garson oubyen w lèd?
M pa youn nan yo m se manizo.
Ok se te nou te gen avèk nou manizo donk aprè sa nou gen yon ribrik ki rele entre nous zen entre nous donk nap pran yon lejè poz nap tounen talè.

De retour après la pause, jan nou te anonse l la nou gen yon ribrik ki rele je antre nou donk Manizo pdg Wid family eske w prè? Toujou.
Ok
Manizo konbyen jou w ka fè a dan w san brose?
So de m leve le maten m toujou bwose danm chak lèm pral benyen m toujou bwose danm avanm vin la m gentan bwose danm mpaka fon jou Sa pa rive w yon jou w bliye bwose dan w? Epa bliye se yon abitid depi m leve m desann kabann mwen premye sa m pran premye sa m pran bò tèt kabann mwen bwòs mwen. Ok sa rive w deja pou w fè sèks ansanm avèk de twa fi alafwa? Plis ke sa.
Oh ebyen banm plis detay. Plis ke de twa. Kòman sa te ye? Ki sansasyon ou resanti? Kòman ou retwouve ou nan pozisyon sa a?
Bagay funny. Pa fè min, pa fè min.
Non, e bagay funny.
E pa bagay a eksplike. It's funny.
Yeah.
Se te yon plezi.
Depi kilè ou fè sèks?
Avanyè.
Sure? Wi.
Ok. Sa yo pou fè tou eeum yon gason vin koze ansanm avèk ou epi ou atire pa li? M pa atire pa yo but sou tout rezo tout moun toujou ap ekri m pa konnen ki gason ki fou. Eske ou konn sa yo rele ou konn fè yo rele kòmsi sa ou konnen ou konn rele Dieu seul me voit oubyen masturbation eske ou konn fè l? Wi m te konn fè sa. Ou te konn fè oubyen ou toujou konn fè l? Wi m te konn fè sa.
Sa k fè ou pa fè l non kò? Preokipe m pa gen tan anko pou bagay sa yo. Men depi w te gen tan w tap toujou fè l. M pa gen tan pou bagay sa yo m just retire yo nan may mwen. Ok.
Souvan yo kòmsi gason yo souvan di kòmsi lè yon moun ap fè masturbation ansanm avèk lè wap kouche yon fi se 2 bagay diferan kòman? Yo di yo santi yo pi dous ke lè ansanm avèk fi an. Èske ou ka ban m yon ti eklere m nan sijè sa nan. Cheri si e pou sa, gason pa tap bezwen fi. Si si lè wap masturbe ou pi dous ke lè wap fi ou pa tap bezwen fi so m ka di lesensyèl se fi l ye li pa masturbation fòk gen fi ansanm avè w fòk gen sensasyon kap degaje masturbation an se a men w li ye ou pa gen okenn sensasyon. Bon, m pa ka, m pa resenti menm jan a tout moun, but daprè mwen e sa m resenti. Ok.
Sa rive w deja ke ou pwopoze yon fi pou w fè sèks ansanm avè l nan anus li? Wi. Vrèman? Kòman sa te ye? Ki sansasyon ou resenti lè w fè yon penetrasyon nan anus fi a?
Si l pa t bouche, m pa t ap fè l non.
Ki sansasyon w resanti? Bon, m gen de aspè. Avèk lò, penetre figi Ramsey nan vajen li avèk nan anus li se de bagay diferan. Donk yo pa ka gen menm sansasyon. Kòman w resanti w?
Ka di lè w ap fè filasyon, li stil tankou e premye fwa a w ap fè bagay, e fi an ap fè bagay tou. Tèlman kòmsi andwa a li sere kòmsi se yon moun ou pral pèdi.
Wi AZ magen vre se konsa liye nou pa bere pèsòn
Sa rive w deja w al nan pèpè? Non non non E poukwa pa? E pa ke m minimize l non m just pa renmen sistèm nan menm ke m a yon moun m konnen yon moun m ap mache avè l li wè yon bagay ki entèrese l li pral achte m mache pi devan m pa konn sa fè sa.
Ou kòmsi ou gen. Yon endiferans kòmsi ou twouve ke ou paka al nan pèpè ou di mwen. Non e pa mpa ka al nan pèpè non mpa konn achte rad kòmsi mpa konn al nan fè kòmsi boutik nan pèpè dayè mpa pran lari poum wè abay sa ou souffre chérie lèm resi nan lari epa bagay sa ou mal regle. Se bagay Wid family ok sa rive w deja ke ou bo ansanm avèk yon fi dizon nou pap di movèz alèn paske nou pa nan ere pèsòn ki gen bouch santi.
Si sa ta rive se yon sèl fwa l tap ye. Kòman?
Paske sa pa pe fèt ankò. Ok.
Eske sa rive w deja pou pandan wap mache kòmsi ou wè yon fi kòmsi pa rapò ansanm avèk bak li ou anvi nan moman ou wèl lan ou tou anvi kase li?
Sa ka rive. Sa konn rive. Se pa sa ka rive.
Sa konn rive. Reponn mwen dirèk. Sa konn rive.
Sa konn rive. Yeah.
E mennaj ou? Kòmsi? Eske apre ou fin fè sa ou avèl laverite? Non m. Non!
M panse tout moun konnen m depi m. Mennaj mwen konnen m jan m ye a. Mennaj mwen konnen m pa gen manti pou m ba li, li konnen m tout fason m. M pa konn ba l manti. M ka rele l yè m ba l yon manti pou m evite yon bagay ki Kòmsi ke l ap pran nan move sans. Men li menm li konn Manizo reyèlman, l konn sa m ka fè, sa m pa ka fè, l konnen m nan lòt fi, l konnen m pa nan lòt fi, l konnen m eh madanm mwen li ye.
Manizo, ou di ou gen mennaj. Wi. E si, èske ou pa konn pwopoze mennaj ou pou l fè yon trisòm ansanm avè w?
Mennaj mwen. Mennaj ou, je répète, mennaj ou.
Se mennaj mwen m pa konn de kisa sa ye. Men pou otan ou konn pwopoze yon lòt moun sa ki pa mennaj ou. Wi wi ofkòs.
Ok ok ok ok Manizo eske nan nou konnen nan wid family gen anpil fi eske nan wid family kòmsi gen sa yo rele krèy la eske nou konn fè krèy antre nou poum ka byen Poze w kesyon, èske yon moun fè krèy? Krèy? Jamè, jamè, jamè, m pa konn fè sa. Mwen, tout kesyon sa a vin sou mwen yon pakèt fwa. E pa nan AZ Magen Fo sèlman yo poze m kesyon sa a. M konn yon kote, yo di, yo, Wid Family gen tout medam sa yo men, kòman w fè, ki jan w fè dòmi avè yo, ki jan apre pwogram, ki jan. Non, Wid Family, tout medam yo familye ansanm avè nou. Nou tout. Nou ka di, Yeah, nou ka fè yon bagay antre nou wi, but nou pa rele l krèy nou menm. Sa nou. Nou pa rele.
Kòman n rele l? Kòman n rele l? Nou ka, kòman n rele l? Li rele Tchoup Fami. Ok, se trè byen. Eske, Rood Family, eske ou ka di nou kòmsi ki preferans ou? Eske ou renmen fi ki gen bèl bak oubyen seksi? Gwo fi. Madanm ou gwo? dizon mennaj ou.
Pase la t figi gwo but mennaj mwen li still normal.
Eske w renmen fè bagay? Non. Eske w kon eske w fè yon ti bèf pou yon fi ki gen ou konprann. E depi manfye e sèl madanm mwen pou ye pou m fè sa pou ou.
Poukisa? Eske w jije nesesè ke lòt fi yo pa byen pran swen vajen yo byen ke se sèl madanm ou ki pran swen l jan w vle l la? E pa sa non, ke mwen menm mete m nan yon nivo pou m mete tèt mwen devan w, fòk a madanm mwen. Apre li pa ka lòt moun pou al pou kòmsi. Pase m wè sa tou se yon feblès li ye lè w met tèt ou devan fi an. Si l pa madanm mwen m pap fè l pou ou.
Poukisa w di se yon feblès li ye? Pase li menm tou li gen tout atou pou l chavire kont ou tou. E gen fi souvan Wap wè lè ap kite ansanm yon gason oh tèt ou te konn devanm tèt ou te konn kibòl te konn disi te konn dat li menm li menm li wè wap fèl pou li pou li son disrespect li ye pou li son avantaj pou ou kap fèl la se yon dezavantaj alòs ou pa madanm ou pa nan yon relasyon kòmsi ki entim ansanm avèm ki ale profond mpa mpa mpa.
Eske sa rive w yon bon maten pandan w leve ou pral benyen epi. Avèk ankenn aryè panse pou pase mo nan mesye a epou pase l bò non epou wè l gon ti sant soupoudre ki je konn sa sou.
Sa ka rive. Sa konn rive. Sa konn rive. Ou konn pral benyen ou santi ou just ou just gen yon sant ke ou anvi benyen. Men e pa sant kòm si ki pa respirab non. M byen di w wi, ou pase mo nan mesye a. Epi ou pase lan banan epi ou wè li gen yon ti sant ou paka konprann.
Bay non pè Dawson.
Sa se manti wap ban mwen bay mizo. No, e janm di w la, e janm di w la, nou ka just remake sa a koz de komsi nap fon lòt bagay nou pa prete atansyon men m pap janm komsi a vizyon pou m al mete menm nan pati epi pou m al mete l lè menm. Eske epi ou santi. Jamè, m poko janm jwenn yon moun di m sa. E si m di w retire sa nan vi w? Non, n ap fè l byen avi. Ok, se pa fè. Ok, Manizo, ok. Ki stil de fi w renmen?
Premyèman, fò fi an edike, eklere. Fò l pa mizerab tou, san te kache.
Ok. Ou di fò l pa mizerab, ki jan? Gen plizyè aspè?
Lèm di mizerab la e pa ke fò moun nan genyen non but fòl pa yon Wi se sak fè mwen mande w nan sou ki aspè. Alèz but fòl pa yon parazit. M pa ka gen yon konfidan epi kòmsi se mwen sèl ki pou reponn a bezwen yo. De menm tou le fi an lèl gen mennaj li li pa renmen se li sèl ki la pou l reponn bezwen yo. E toujou fò bagay la mutuel. Mwen m avè w nou chak la ka gen responsablite pa nou but ou pa dwe yon parazit kòmsi pou mennaj mwen sou kont mwen sèlman.
Chak konbyen tan ou chanje tenis?
May tan pou sa ou cheri vye tounen manman m gras a Dye tout moun lakay mwen toujou ap ban m bagay sa yo.
Lè ou te lekòl ou te konn al nan kantin? M pat lekòl kote ki gen kantin non.
Oh se toujou se toujou menm chanson ou pat plizyè ou pat lekòl ki nan ki kote ki te gen kantin gen pou ki. M fè premye premyè ane kindègadenn a. sizyèm ane fondamantal nan yon lekòl kòmsi ki pa t twò, alepòk, ki pa t twò avanse pou ta gen kantin. E m fè tout etid segondè mwen nan kolèj de Kotplaj. So, e primè yo, e primè yo bay kantin. Segondè yo pa gen kantin. Chak jou manman m ban m kòb mwen m al nan ba la m achte. So, segondè yo pa gen kantin nan lekòl m frekante yo. Ok.
Rutshelle ou Blondedy?
Rutshelle. Poukwa Rutshelle?
Rutshelle pli, m wè Rutshelle plis talentueuse. Rutshelle an li menm, m ap suvri Rutshelle depi sou album Barikad, Magic Click li potko gen non Rutshelle. Sa vle di m konn tande vwa a, epi jiskaske m arive dekouvri ke se Rutshelle. Men m te toujou wè vwa kap fè ti flè sa yo sou mizik yo li toujou kòmsi ou wè son moun ki konn sa lap fè a e kòmsi m te ka di lè m te legliz ou wè son moun kap chante nan koral but lè Rutshelle vin Rutshelle ki Rutshelle sa l ye jounen jodi an ou wè ke l tap goumen pou sa lontan e pa ke blip ou tonbe sou Rutshelle ou wè Rutshelle sa l ye jodi an e l travay pou sa e fè yo gen anpil respè a Rutshelle. Delma ou Carrefour? Carrefour all day. Poukò Carrefour?
E lap fèt e lap grandi. Bon anm fon jou sanm paka fou.
Sigarèt ou bòz. Anm fimen sigarèt cheri. E menm nan ekla nou di sigarèt pa bon pou sante. Eske bòz la bon pou la sante. Bòz geri plizyè maladi cheri. Al fè rechèch sou marigwana. M pa renmen lè yo rele l bòz la tou. Pito di marigwana oubyen kanabis. Al fè rechèch sou li epi wap wè tout. Mardi Padri pou Konolèl. Kolonèl. Kolonèl Freeze. Poukwa kolonèl? Colonel an dan frèm. Original respè anpil love pou ou frèm. Ok
ou pral dim kijan kijan w santi w lè wap bay yon fanm ki gen back back chat avèk yon sexy. Ou di deja ou renmen gwo fanm wi. M sur certain ke ou konn pran sexy tou. Fè diferans lan. Menaj mwen pa twò gwo tou ke sa. Men banm diferans lan Manizo. Oh oh. Diferans lan se ke. E kwa?
E just view an. Ou wèl on lòt view but. Ou wèl plen menw. Yeah ou wèl ou love you li plen menw li plen devanw boy.
Ou serye manizo. Bon e pa menm sansasyon an li ye menm ke fanm nan gen li ka gen yon gwo bak epi li pa pot sansasyon poul pote a sa ka rive son ti yon ti fanm yon sexy ki ka reponn a bezwen santimantal ou.
Doukounou ou konnen detay. Se pa etonan. Donk, se te Manizo ansanm avèk nou nan ribrik Zen Antre Nous. Donk, n ap pran yon lejè poz, n ap tounen.

Nou tounen aprè poz la. Se jan nou wèl la nou gen Manizo avè nou pdg Wid Family. Manizo avan ke nou kòmanse ansanm avèk ou, nap fè yon jis rapèl pou nou dim nou kisa ki AZmag Enfo. AZmag Enfo se yon medya ki an liy. Kèk jèn mete tèt yo ansanm pou yo pataje enfòmasyon pou tout.

e zanmi m ki ranplase anpil lòt zanmi ki te la pou mwen ki pa la so li sipòte m nan tout sa m ap fè T'es vraiment sur c'est un ami fidèle?
Yeah li sipòte m mwen menm depi zanmi an sipòte m nan sa m ap fè e ke li gon ide nan sa m ap fè li fè m pa li fè part de ide m yo m ap mache ansanm avè l so m bay manzè anpil respè pou sa Loli yeah li renmen with family li renmen Manizo e with family renmen l tou Manizo renmen l tou.

M di Dave Group m ap fè tèl aktivite epi m ap bezwen sipò w. Li ban mwen l. M ka rele Guillaume Marc nan telefòn m di l m ap fè tèl aktivite, li ban mwen l e tan dot. Men, pou m al depoze yon lèt nan yon biwo ki pa t konn Manizo deja, ki pa t konn Refamily deja pou l ban nou yon sponsò, yon sipò pou yon aktivite n ap fè, sa poko fèt. Ok. Manizo nou konnen pou. Security en Haiti se yon bagay ki vreman grav. Pwoblèm a goch a dwat. Donk, ki disponibilite nou mete an plas pou sa pi byen pase ane sa a?
Pou Mask Off la? Byen sûr.
Pou Mask Off la e ke tout moun motive pou Mask Off la, akoz de jan peyi an panche a, nou menm nou fè pwomosyon plis, nou fè pwomosyon plis kòmsi yon jan ke nou fè moun yo konfyans ke pwogram nan ap fèt, l ap li, Lap dope jan yo te reve wèl tout ane yo. Men map di w 2 ane li te fèt deja oo m pat satisfè. Wi family pat satisfè lèm di nou pat satisfè e ke e pa ke pat gen anbyans non. Kòmsi jan nou bezwen pou standard Maskoff la te kenbe paske se youn nan pi gwo pwogram Wi family li poko respekte sou ane sa nou dispoze nou kout ke kout jan l ye nap fè Maskoff la yon reyisit ane sa.
Si w tap voye yon mesaj pou prezidan Jovenel Moïse, kisa l tap ye?
Prezidan Jovenel Moïse, pèp Ayiti nan men w, n ap soufri, anpil nan nou bezwen lopital, edikasyon, lojman, sa vle di ou gen anpil bagay nan men w. Pèp Ayiti an pa yon ti pèp. Prezidan si w ap fè sa w ap fè pou fè rès 2 zan w yo, se w reponn a bezwen pèp la. Voye yon mesaj pou moun ki poko achte kat yo. Ou poko achte kat pou Mascoff la wap pèdi paske gen anpil nouvote gen tiraj ane sa so nan tiraj la wap gen pou achte yon kat ki se apa de lè ou fin achte tikè pwogram nan wap gen pou achte yon lòt tikè ki se 50 goud pou ka patisipè a yon tiraj. E nan tiraj sa wap gen chans pou gen yon iPhone 7, yon Samsung A10, yon tenis Aldo, yon tenis Adidas. M ta renmen w voye yon mesaj pou jèn tankou w yo ki ta renmen fè yon bagay ansanm avèk vi yo men ki pa gen posiblite. Ki kote ke yo lage kòmsi nan yon peyi yo pa gen ni manman ni papa, yo pa gen yon wout de sòti. Donk m ta renmen w kite yon mesaj pou yo. Genyen tou ki lage kè yo nan sa ki pa bon men Vu que situation peyi an, yo oblije men se pa yon volonte vrèman ke yo gen. M ta renmen ou kite yon mesaj pou yo, kite yon ankourajman pou yo ki ta vle kòm si fè yon chemen menm jan ansanm avè w, kèlkeswa atis li te ye a, kèlkeswa moun li ta vle ye a, kite yon mesaj pou li.
So, mesaj m ap gen pou jèn ayisyen yo, pi patikilyèman jèn ki nan laj mwen yo, ki nan stil mwen yo, so, ki pa gen. mwayen pou te ka fè sa yo ta renmen fè so yon sèl bagay yon sèl prensip pou genyen nan lavi so pa egri zanmiw pou sal ye met yon bagay pozitif nan tèt ou pa egri zanmiw pou sal posede travay avèk disiplin met disiplin nan lavi w sa ka rive ou poko gen mwayen pou ka abouti a rèv ou men yon jou kanmenm depi ou travay ou gen disiplin. Nan sa w vle ye a. Ou te mèt te vle. Whatever sa li a, li te ka mal ou pa, depi ou gen rèv, ou gen disiplin ladan l, w ap rive nan sa w vle ye a kanmenm. Tout jèn Ayisyen, kenbe la, ret pozitif.
Ok, nou te gen avè nou Manizo, pdg Reed Family. Yon jèn ki gen anpil potansyèl, ki gen anpil talan nan sa l ap fè a. E ki gen anpil objektif. Donk, se te konsa li te ye. Donk, m ap mande yon gran sèvis, ansanm avèk fanmi AZmag. Donk, m ta renmen pou nou ale sou chanèl la, abòne, layike videyo a, kite yon kòmantè, pataje l. Donk, nou pa gen lòt mwayen pou nou pwouve staf la ke nou renmen l, se fè l konsa. Mwen menm pèsonèlman, m ap mande ansanm avèk tout fanatik Bendo Crèche. Ale Abòne, like video a, patajel, pa gen lòt fason pou moutre ke nou renmen nou ou nou renmen sa nap fè a se patajel, fè anpil moun konnen kiyès moun nou gen anpil potansyalite lakay nou donk m ta renmen pou nou ba nou lanmou sa nou pa se pa lajan nap ba nou se pa yon lòt bagay nap ba nou ke ba nou lanmou ke nou merite a paske nap travay se pou nou nap travay donk. Manizo si w ta gen yon mesaj ou ta renmen fè pase yon ou ta renmen bay yon remèsiman dont ou kapab. Map remèsye tout staff azmag info a ki te fèm part de entèvyou sa ki te ka fèm sou plato a la jodi an epi map remèsye tout staff With Family an tout zanmi m tout fanmi m ki toujou sipòte m tout fan With Family yo ki toujou sipòte With Family nan tout sa lap fè. So map remèsye nou tout ki fè Wid Family sali a ki fè Manizo sali a e map remèsye atis pam ki kleyem jodi an ki fè mawo sa wap wè ki gen tèt mwen ladann Manno Plezi Culture anpil respè pou ou frèm anpil respè pou jèn pozitif nan peyi an anpil respè pou jèn talantyeu nan peyi an anpil respè pou AZ Magenfo epi tout fanatik Wid Family yo 29 fevriye Mass Crawford yon sèl randevou.
Ebyen ok AZ Mag, info diw mèsi anpil pou paske w konsakre ti moman sa a, ou pale avèk nou, ou ri ansanm avèk nou, ou byen detann ou ansanm avèk nou, se yon plezi pou n te genyen w sou plato a nou. Merci à vous Fan mwen yo, Fan AZ Mag Info, Fan Bendo Crèche, je vous aime, bye!